konprann ou pa renmen Guy Philippe, men mete respè a devan l. Li travay pou sa. Jounen jodi an la, nou tout konnen sa k ap pase nan peyi Dayiti an, li pa fè popilasyon an byen. Jounen jodi an la ou ta pral jwenn nan Guy Philippe ki soti yon nòt kote l mande Madoulo sipò pou l kapab kontinye revolisyon an. Sa k pi bèl nan istwa a, li mande l pou l kapab pale ansanm avèk peyi BRICS yo pou l kapab konbat ansanm avèk ipokrit yo. Mezanmi nou deja, l ap pote l vini jan l ye a.
Ansyen senatè eli Grandans lan, Guy Philippe, ekri, ansyen kòman, ansyen militè osi, Son Ekselans Nicolas Maduro, Prezidan de la Repiblik Bolivaryèn di Venezyela,

Leader de la révolution, coordonnateur de frein, m pap li telefòn nan, bon m kite telefòn nan. Ok bon.
Donk e sa lèt la di, li felisite revolisyon an epi li mande èd pou revolisyon an tou wi. Li mande èd pou revolisyon an tou. Alò pa sèlman felisitasyon.
Pa sèlman felisitasyon pou eleksyon Nicolas Maduro men Guy Philippe mande pou prezidan Nicolas Maduro adrese l a moun ki nan BRICS yo, a peyi ki nan BRICS yo, pou yo ba li sifizamman de mwayen li di li manke pou l kapab mene abyen revolisyon li di l ap mennen an. Se sa sibstans ki lèt la. M te vle, alò, m felisite Fren kanmenm pou inisyativ, pou paske li fè sa a. E m te vle fini avèk dosye Maduro a. Paske fò n detente vagabon an an Ayiti.

La m panse ke ou ap swiv deba avèk enterè. La nou nan kesyon entènasyonal, paj entènasyonal la ke ou menm se sèten gen yon gen de bagay ke w ka pote pou nou la a. Donald Trump nou deja wè l, nou sot pase la ki kondane, nou wè sa sa pral fè. Donk kanmenm l ap rantre nan Mezon Blanch kòm prezidan le 20 janvye. Men batay Lèzetazini Damerik avèk Donald Trump li menm ki pral pran chaj prezidans lan 20 janvye jan n sot di l la la. Kanada pou anekse Kanada avèk Lèzetazini. Kijan w gade l, èske gen yon klarifikasyon ke w ka pote pou nou sou pwen sa a?
Mèsi. Ou te di fòk nou pale de entènasyonal la epi nan fen an, yon ti bout nasyonal m ap manyen kanmenm paske gen de bagay enpòtan semèn sa a k pase ke nou dwe di yon ti koze sou yo. Ann ale rapid. E pou konprann Donald Trump e foli liv ke l ekri a. e lardy dil misye son nèg ki gade politik lan e chak fwal gade yon dosye se kisam ka profite ladanl nan sans kisa les etats unis ka profite ladanl
lè misye fè deklarasyon sa sou kanada misye konnen klèman ke kanada pap vin 51 nyèm eta des etats unis paske son prezidan des etats unis eli des etats unis ke liye konn sondaj yo 82 pousan kanadyen di yo pap janm vote pou yal fè pati des etats unis. Donk, fò gade aspè ki enterese l lan, ki se aspè ekonomik lan. Eksedan komèsyal Kanada, sa vle di kòb yo fè sou Lèzetazini chak ane, li reprezante 200 milya de dola ameriken. 180 milya ladan l se enèji. E si gen yon inyon ekonomik,

E pa ti monnen ke yo ye non. Bay ou menm oditè kap tande la a, an jeneral bidjè peyi Dayiti se 2, 3 milya de goud. A, 2, 3 milya de dola ameriken, padon. Donk sa vle di ke misye son dil ekonomik ke lap chache. E misye te wè avèk Trudeau ke pa gen anyen serye ke yo ka regle. Paske to de popilarite Trudeau te desann a 22, 21 pousan. Donk misye konnen ke, misye te deja konnen ke e majorite palemantè e ki nan pati Trudeau a, pati liberal la, 153 palemantè yo te gentan mande Trudeau e pou l jete li. E lòt pati e o Kanada ki rele NPD ki te nan gouvèneman minoritè avèk Trudeau, yo te gentan fè Trudeau konprann yo pap ka mache avèk li paske misye reprezante yon menas pou yo nan pwochen eleksyon kap vini an. Donk. Lè Donald Trump bay Trudeau dènye kou de gras la nan deklarasyon ke l fè yo, li redefini echikye politik kanadyen an parapò a eleksyon k pral fèt yo, li amelyore pozisyon Poilievre ki nan pati konsèvatè a ki nan pozisyon pou l genyen pwochen eleksyon yo. Imajine w yon konsèvatè premye minis Kanada k ap fè dil avèk yon konsèvatè Ozetazini.

ta vin anekse a Etazini Damerik, prensip la an dwa entènasyonal piblik, fòk se Leta a li menm ki mande aneksyon an, a mwen ke aneksyon an fèt avèk zam. Mande vin Eta ameriken pou fè bagay sa a. Menm jan Larepiblik Dominikèn demande l. Egzak, egzak, m sonje. Ya, ou sonje ke dan lè zane 1800 m kwè ou 1900, Dominiken yo te fè yon fòmèl. Bay Sena ameriken yo te mande pou yo vin yon eta ameriken. Epi gon senatè ameriken ki te fon rapò e ki te reponn yo ki te di dominiken yo twò nwa, yo pa ka vin, yo pral gate san moun Lèzetazini, yo pa ka vin eta ameriken. Donk la demand, la demand, la demand d'aneksyon emane toujou du peyi voulan etre anekse e non e non di peyi ki reswa e lè sa a se peyi k ap resevwa a li menm k ap deside èske l renmen fòm tèt ou èske l wè devan jwèt li èske gen avantaj ekonomik pou l enterè l la tou enterè l la pou l pran w se pa peyi ki gwo zèl la k ap di e m vle pran w se pa de miz an dwa entènasyonal ou kòrèk Zenley ou kòrèk ann avanse pou n ka ateri donk lòt bagay ki enpòtan nan devlopman sa a yo paske pral gen chanjman politik o Kanada tou l a pral afekte lamigrasyon. E si se konsèvatè yo efektivman ki gen eleksyon an, e menm si se liberal yo, ou wè liberal yo akoz de presyon Trump yo gen tan ap sere politik, mete sere boulon politik imigrasyon lakay yo. Donk nou menm fò nou gade katran ki vini an o nivo migratwa, la pral gon enpak dirèk sou nou paske dyaspora nou k Ozetazini An jeneral, li transfere 4 milya 300 milyon dola ameriken pa ane. Ane sa a, m kwè transfè yo pèdi 200 milyon dola ameriken, li desann a 4 milya 100 milyon. E si gen yon enpak sou pwogram Biden nan e sou pwogram Trump, e sou pwogram tps lan, paske Trump a, le 20 janvye a midi, li gen otorite konstitisyonèl pou l kraze 2 pwogram sa yo. Si l kraze yo, Li pral gen enpak dirèk pou ane 2025 lan sou les transferts de la diaspora vers Haïti. Se de bagay pou n gade trè lo serye e malerezman nèg cpt ki la a yo, gouvènman ki la a, alò mwen map di gouvènman ki la a totalman enkonpetan e map tou fè ti janbe m te vle fè a. Alò juste avan ke w janbe, nap tou gade alò Venezuela avèk ou n ka fini nèt. La e Maduro kanpe rèd.
Bon alyans ideyolojik nan rejyon an ant Kiba, Nikaragwa e Venezyela. Donk gon mache prese gon seri de peyi pou yo gentan gon mizanplas ki fèt anvan Prezidan Trump monte sou pouvwa a le 20 janvye. Byenantandi fò gade pwofil nouvo se sa ka pral nouvo sekretè deta ameriken an ki pral konfime pwobableman nan fen mwad janvye debi fevriye, e Marco Rubio, misye son Kiben Ameriken, yon ansyen senatè de la Florid, e misye pa nèg ki nan griyen dan avèk moun ki kominis, paske misye son Kiben Ameriken ki te viktim de sa, e misye pa nan afè anakopopilis. Donk, pral gen yon dirsisman de politik amerikèn nan nan rejyon an avèk avèk arive de sekretè deta Rubio. Koulye a, ki fòm politik piblik Lèzetazini pa rapò a 3 peyi sa yo pral ye, nou pa konnen. Bon, lakay nou, nou wè ke Leslie Volta ap fè dè fo sanblan, kòm si yon pozisyonman ideyolojik blòf, nou menm nou rele l blòf, e paske nan pati ke misye sòti a, ki se Lavalas, nèg yo te konn di Chalmay Peralteman. Epi yo nèg yo siyen pou 22 mil sòlda ameriken debake an Ayiti kont tou sa Chalmay Peral te vle. Se yo k siyen an 95 pou fè 17 mil sòlda Nasiyonzini debake. Se Leslie Voltaire Aristide te mandate le 14 septanm 94 pou al siyen Lakò de Pari. Nèg sa yo gen yon diskou ideyolojik pou fòs antyoubyen epi pa anba y ap vann nou tankou ti sale. Nou ap kite entènasyonal.
Gon dokiman ke patikilyèman jèn ki nan INAGE, jèn ki nan fakilte de dwa, jèn ki enterese nan kesyon de sekirite nasyonal ke m te ekri an 2012, ou ka jwenn li sou entènèt lan, paske manke gen refleksyon seryez sou la politik de sekirite, kèl strateji de sekirite nasyonal pou Ayiti. Dokiman an rele Proposition pour une stratégie de pour restructurer la stratégie de sécurité nationale d'Haïti, depi w Google li w ap jwenn li, se yon dokiman de 14 paj. Okontrè m wè nèg yo la a, nèg yo kopye.

piblikman la demisyon di premye minis Fils-Aimé pou enkonpetans. M ap repete.
E, e, e CPT a? E CPT a?
Non, CPT a fò l kraze kanmenm, nou konn sa, e, paske nèg yo nan yon pakèt bagay, bon, kòman voulez-vous ke 9 manm separe kòb e ranseyman an? Ransèyman ki dwe sèvi pou la sekirite du peyi pandan 6000 moun mouri an 2024 wi, nèg yo separe kòb ransèyman an, yo te dwe demisyone deja. Men, an plis de demisyon CPT a, m ap mande la demisyon du premye minis Fils-Aimé pou enkonpetans, e m pral eksplike pou kisa. Bon, bon, n a retounen sou sa toutalè avèk ou, pwobableman nan dout sijè, w a gin tan pè konsa. Mèsi anpil Stanley, toutalè.

Pa yon lòt fwa ankò pou twazyèm gwo bagay sa ke l fè, li konbat, li batay kont loksidan. E misye di yon mo ki enteresan, misye di ke. Maduro rèd.
Wi, misye di konsa telfò, tout sa Biden fè yo. Poukò, poukò, e Bernard, kote Gonzalez ki ta pale?